Bon. Ebe mwen m toujou ret tann pou wè m sou opozisyon. Disi semèn pwochèn, m gon aksyon an enkonstitisyonalite m pral depoze nan kasasyon pou kasasyon an pwononse l antanke pouvwa. Antanke pouvwa. Le pouvwa dwa arete nesesèman le pouvwa. E pi gwo pouvwa a se lajistis. Lè lajistis pwononse l kèlkeswa nan peyi a pou tout moun obtanpere. Paske nou deja nan diktati. E nan diktati nap viv. E se sa fè mwen menm m pa renmen bagay yo, jan bagay yo fèt la m rale kò m. Depi bagay kòd penal sa m wè jan yo te soti avè l la, yo kenbe l toujou, bagay sa li pap ka pase anndan peyi a. Donk sa nèg yo bezwen fè avèk peyi a, m regrèt sa, yo pap kapab fè l. Paske nou pap aksepte l. Mwen menm antan ke konstityan, m pa ka aksepte pou konstitisyon ke pèp la nou fè, ke pèp la vote li, lè fini pou nèg yo moute, yo desann pantalon yo sou li. M pap aksepte li, mèt se mwen pou kò m n ap goumen. Kesyon gang ame yo k ap fè pale de yo sitou nan dènye tan sa yo e kidnaping k ap fè pale de li, ki pozisyon ou pa rapò a sa? Pozisyon m tout moun konnen, m kwè w konnen m. Nou pa nan afè gang. Gang se bagay pou al nan prizon nou pa nan afè gang enben
se sak fè m di w fòk nou reziste kont gouvènman sa yon gouvènman ki gen gang kap atire nan gang se yon gouvènman gang
menm bagay la. Menm bagay la, menm ti, bon, bon. Maten an, m gon zanmi m ki rele m, ki di m, yo kidnape yon zanmi li, yon machin lapolis, moun yo abiye an polisye, m pa konn, m pa ka di e polisye yo ye, yo kidnape yon nonm, se 32 mil dola ameriken l bay yo lage l.

Nou pa gen gouvènman. Di nou Mèt Jòj, ki pozisyon ou pa rapò avèk kanbriyolaj ki fèt nan dosye depòt pakè komisè? M poko genyen de enfòmasyon presiz, men m pa kwè yo pran dosye a. M pa kwè dosye a la. Dosye a la, se bri dosye a la.

Payen nou plis ke yon milye avoka ki sou dosye sa a. Pou konbyen tan ou panse Mèt Dorval ka jwenn jistis? Bon, an matyè de jistis, pa gen yon avoka ki ka ba w tan. Se Bondye sèl ki ka ba w tan. Nan ki nivo dosye a ye la pou le moman? Dosye a nan kabinè denstriksyon, jij la tande 4 moun yo arete yo deja, men yo foure dwèt nan dosye a. M pa p di plis. Yo foure dwèt, n ap veye.

Fi a tap monte desann wap pale yon moun la al koupe se paske moun ki responsab konatel la li genlè nan konfyolo avèk digicel ki fè yo paka fè digicel ranje bagay li yo fèl peye paske digicel ap vòlè lajan pèp la mal. Sa son vòl li ye, lè pou moun fon apèl fòl fè 3 4 apèl pou yon apèl se pa serye e sa map di a la nou tout nou konnen l e nou fèt pou nou kouri dèyè Digicel kap rich sou tèt nou enjisteman. Toujou kou se va nou wè e jistis kap mande jistis pou le moman. Toujou kou se va sa nou wè se jistis kap mande jistis pou le moman. Non se pa jistis kap mande jistis se pèp se moun kap mande jistis. Jistis la son lòt bagay li ye. Son lòt nivo li ye. Ou konprann? Ou tande yon jij ap mande jistis. Jij la bay jistis. Ou konprann?
Ok, n ap di mèsi mèt Deval. Ok. Mèt Deval, ki pozisyon ou pran pou dapre nòt prezidan te sòti, li di apati de 16, ou pa ka resevwa transfè a pèmi, ni a ansyen kat ou te gen, ni a paspò. Yo bay kat Don Alòg la. Nèg yo bezwen pran peyi a pou kont yo. Men yon sèl bagay m ap di yo.